Bay bon yon zenfo a se la nap jwenn tout enfo plezi whatever sa li a se la ou dwe branche ok. Si w bezwen viv, pa pale Krisla mal nan Fontamara Tibwa. E kounye a, konsekans lan, misye al plase biwo l nan Fontamara 29, ke l mete ti sòlda l k ap ranmase lajan nan men chofè yo. Bon News E Info. misye egzije pou chak chofè peye 500 dola chak samdi. Kounya kisa nèg izo yo fè nèg ti lapli yo nan matisan? Le fè ke krisla takse chofè yo 500 dola pou yo peye chak samdi? Kounya nèg matisan yo tou monte baz yo? Tankou jodi an nèg yo fon ravaj sou wout lan. Tout chofè ki pase yo te kòmanse mande 500 goud pou chak ou pase chak vwayaj 500 goud apresa yo montel 1000 goud. Apre sa nèg yo di non, puiske Kris la mande 500, nou menm n ap mande 1000 dola chak wikend pou n ka travèse wout la. Ou pa konprann? Sa vle di, ant Kris la e baz Ti Lapli Izo, sa w konnen yo pi gwo yo menm, e de baz, sa vle di chak chofè dwe peye 1500 dola ayisyen chak wikend. Ou imajine gen lavi? Eske gen lavi nan peyi sa a? Lè machin nan an pàn kòman l ap ranje? Kòman l ap fè ranje pàn kawoutchou nan wout pa bon sa a? Kòman chofè a ap fè manje e fanmi l? Paske leta demisyone, leta iresponsab. E w ap sezi wè moun k ap defann moun sa yo menm jan maten an gen yon dam ki vin di m nèg moun jenèf yo se bon moun yo ye. Sa vle di kisa la sosyete? E pandan la polis ap tante kòde, la jistis ap dekòde li menm. Mpa vin pale anpil, go follow bon news info so sim bezwen wè. Eske n konprann la sosyete? Paske lè m te vin ak dosye Kanaran, m te di atansyon. Gon move van sou kanaran. Gen anpil moun ki te di, oh manti, pa gen anyen kanaran. Mwen menm, m pa moun fou. Eben jodi an la, depi sòti kanaran 2, 3, 4, 5 etc monte kanaran 50, bandi achte l lajan kontan. Eske n ka fè yon peyi san lasosyete? Kilè kanaran gen tout zam sa yo ladanl? Kilè nèg kanaran vin osi pwisan konsa kote menm lapolis paka reziste anfas nèg yo nan kanaran? Ki kote t ke kanaran? Kilè kanaran te gen tout zam sa yo ladanl? Paske leta efase. Leta pa egziste e n pap janm bliye nèg politik enplike anpil nan sa n ap viv jodi a. Sa vle di tray moun sa yo n ap gade sou ekran an la k ap pase nan labou sa paske pa gen wout se gras ak nèg politik avèk yon ti franj nan sektè prive a. Ok finalman. Ki sa n ap fè? Ann pran egzanp ki senp. M al mennen envestigasyon sou baryè k ap enplante nan Ba Dèlma. Paske pou l boukannen, misye bare tout zòn ni. M voye yon gòdèt dlo sal sou ajan Simo yo. Men, lè m al mennen ti ankèt mwen, mwen aprann ke nan moman nèg yo t ap plase baryè nan 6 la, Tande peyi a. E m regrèt radyo Zenith pa la. M regrèt. Men, ba yo anpil. Ou konn poukisa? M te di sa hier. Gen 2 chef gang nan peyi an ki se 2 chef gang privilejye.
Bon news info. Polisye pè nèg sa yo. La presse pè nèg sa yo. Wap tande jounalis ap site non tout bandi sof yo menm. Se barbecue pou l boukannen epi krisla nan ti bwa. Barbecue misye bare tout espas ba delma kote ke yo ka antre jwenn li. Misye ale li vòlè yon kay ki gen yon sèl fasad ke l rete ladan l. Sa vle di kelkeswa jan w rantre se sou anfas misye w ap vini. Paske sa k rive, misye vin gen yon ti pwoblèm, misye pa tèlman an bòn sante. E sa fè w ap remake misye pa tèlman prezan, ap pale jan l te konn ap pale lontan. E paske misye pa fin anfòm. Pa bliye misye te blese pa bal. Depi lè misye pran bal lan, wap remake avan misye pat ka menm pote zam lou, se kelke tan aprè l tap tante fè efò pote zam lou. Men chak fwa l tire a zam lou, daprè sa m aprann nan baz nan dan misye, misye bay ti san, li senyen. Enben misye vin yon ti kras plizoumwen trankil, li sèlman rete li menm lap kòmsi dirije twoup la. Geto a vin frajil, nèg yo elimine w pou nenpòt ti detay. Enben sak pase se ke kote w wè Babekyou ye la a, misye ap kontwole zòn nan. Men gen ti malèz tou antre nèg yo tanzantan. Pa egzanp, Chalè aktyèlman la a ta sanble misye pa toki ankò paske l ta gen ti malèz avèk dezyèm chèf la. Ta sanble yo plis voye misye sou zòn Senmaten paske w konnen lòt zanmi an pa la. Gen pa anpil ti detay ke m a vin sou yo. Sepandan, lè m al mennen envestigasyon pou m konnen ak ki fasilite. Pou nèg babekyou yo ale pou yo ranje jisteman pou yo monte yon baryè. Tande peyi a, tande lasosyete. Pou nèg yo jwenn tan pou yo monte yon baryè ak fasilite. Eske n konnen, tande sa m pral di nou an, eske n konnen. Jou nèg yo ap pral soude baryè la, gon patwouy polisyè ki vini. Bon, bon m repete sa m jwenn menm nan baz. Bon m repete sa m jwenn. Si misye la, misye a di n sa k pase. Bon m repete sa m jwenn nan baz la menm. Tande wi peyi a. Lè nèg yo mande pou kiyès nap plase baryè sa paske nèg ki vin plase baryè yo nèg sa yo pa gen zam sou yo. Men ou konnen nèg ki gen zam yo rete ozalantou ou yo menm. Men nèg ki vin plase baryè yo yo an sivil yo menm. Epi gon patwouy lapolis ki rive sou nèg yo. ki mande mesye kiyès ki voye n plase baryè sa a. Nèg yo di chèf la, a se yon zanmi l ki di n n ap bare zòn nan, e donk pou lòt, pou w konnen, pou lòt nèg pa rantre, ou konprann, donk n ap bare zòn nan. Lè yo mande misye ki zanmi? Misye di nèg ki voye w bare zòn nan. Eske n sonje yon gwo patnè t konn jwe avèk Jesifra? Mwen sonje yon gwo patnè t konn jwe ak Jesifra. Nèg yo di se misye t voye yo pou plase baryè a. Se sa nèg yo di. Eee epi Kounye a lè polisye yo rele tande wi peyi a Polisye yo pa entèvni non yo kite nèg yo ap travay men yo rele siperyè yo nan baz pou di ke men gon bagay kap fèt la men nou wè nèg sa yo vin a yon baryè pou yo plase sou wout la. Misye rele Nason, ou genlè konn bagay ou menm, eh ou genlè konn bagay nan men w, eh ou gen ti bagay nan men w. Se sa nèg ki vin plase baryè yo di. An m renmen fanatik sa yo avize. Moun yo gen ti bagay nan men yo. Ou gad yon seri de moun mesye. Ou wè moun k ap swiv TT se gwo bagay wi. Moun yo enfòme tou. Se sak fè w m di w pa ka bay manti nan emisyon sa non. Tande wi. Lè patwouy polisyè la rive sou nèg yo, daprè enfòmasyon mwen jwenn, yon patwouy sibo, nèg simo wi, epi lè yo jwenn 4 nèg k ap plase baryè, k ap soude baryè, pa plase non, nèg yo ap soude baryè, epi polisye yo di ke e. Mesye poukisa baryè sa. Men 4 nèg yo pa gen anyen sof ke ap soude baryè la. Lè polisye yo mande nèg yo mesye poukisa baryè sa nèg yo reponn konsa. Se gwo nason gwo nason ki mande n pou n plase baryè a. Ou tande koze. Nèg yo di se gwo nason ki mande yo plase baryè a. Epi polisye yo tande wi. Nèg yo rele baz. Lè yo rele baz. Bon News Info. Yo di ke.
E li liye. E.
Men sou ki lòd nèg yo vin plase yon baryè. Epi m aprann komisè a rele DCPA pou l di DCPA se gwo nason ki bay lòd pou plase baryè a nan 6 la. Mwen menm, se enfòmasyon m ap bouske pou peyi a. Daprè sa mwen jwenn kòm enfòmasyon, DCP a di a gen ben, di nèg yo antre nan baz, di nèg yo antre nan baz, ou tande sa ou menm. Ou wè peyi sa a. Finalman genlè bon anpil zanmi lèm di finalman wap bay vag yo di non TT ou paka fè sa bagay sa yo etc bon men bagay yo anpil wi bagay yo pa piti paske lè polisye yo kounya ta anvi reyaji men yo di non le fè ke se yon enstitisyon iyerachize. Yo kontakte komisè ki sou tèt yo. Lè komisè a kontakte dcph, dcph di nèg yo rantre nan baz. Ta sanble gwo nason an son gwo towo li ye. Nou pa konnen. Nou pa konnen. Ta sanble gwo nason son. M pa m pat bon m sezi. M sezi wi. E pandan bay bari a pase. M ap mennen yon ti ankèt mwen. Paske pou m konnen eske tout polisye yo nan. Ki fè yo aksepte yon dezòd konsa. E lè sa m tande se gwo nason ki bay plase baryè. Epi lè yo rele dcpa, dcpa di nèg yo antre nan baz mesye. Di nèg yo antre nan baz. Sa poko janm anyen. Merci de partager votre emission merci a tout zanmi ki sipòte emisyon an merci ak tout zanmi ki abòne avèk chanèl nou yo tande sa peyi a. Sa a poko janm anyen pou montre nan ki nivo Ayiti plonje. E m ap kontinye mennen envestigasyon m sou bagay sa a. M ap vini avè l. M ap chèche pou m ta vini avèk kèk imaj baryè pou nou nan semèn yo. M ap chèche sou sa. Se plizyè baryè nèg yo plase anndan Dèlma. Ou ka wè nenpòt 10, 15 kamyon chaje machandiz kanpe, pòt yo ouvri byen laj. E pou w wè chofè a chita sou volan l byen rilaks, epi kèk nèg pase devan pòt machin nan, yo chak gen yon prestij kenbe nan men yo. Sa di nan lespri pa w. Yo di a chofè yo pa gen anyen e blag yap bay, yap bay blag ak chofè a. Ou genlè pa tande. Ou genlè pa tande sa map di w la non. Ou gen dwa pase wè nenpòt 10, 15 kamyon chaje machandiz kanpe. E la nan Fontamara 27. Epi ou wè pòt la ouvri epi ou wè 2, 3 jenn gason yo chita devan machin nan ak chofè a epi yap bwè prestij yo nan men yo, yo rilaks. Depi ou menm kap pase kòm sitwayen e pafwa menm lapolis kòm gen anpil polisye move je nan zòn sa yo tou se yon verite ou menm kap pase ou wè kamyon yo kanpe ou panse se blag nèg yo ap bay e pa blag kap bay pandan ou wè yo kanpe la a yo an negosiyasyon avèk chofè a paske yo pa rale zam sou chofè a. Yo mete l alèz, yo ba l byè pou l bwè, sof yo sezi kle a nan men li. Ou konprann?
Yo gen kontwòl kle a sèlman, men yo mete misye alèz, kòmsi ou wè tout bagay ap fèt trankil. Ou genlè pa konprann? Epi se negosye y ap negosye, paske chak kamyon sa yo, yo gen yon lajan pou yo peye. E bis MDOUKI fè sou ray yo aktyèlman, yo takse yo 500 dola pou yo peye. E sa t fè wè te gen manifestasyon nan Maryani, e gen nèg ki rantre ki vle rantre ladan l, ki deside pou yo bay kòb lan, men kounye a kisa yo fè? Se pasaje yo vle t peye konsekans lan. Nenpòt ti kous ki te 10 15 goud nèg yo vin monte l 50 goud 100 goud kounya. Genlè pa konprann. Pa egzanp gen chofè ki dakò ou bay Krisla 500 dola. Men yo di fòk pasaje yo peye 100 goud pou sòti bò dlo a nan Maryani pou rive lavil alòske kous la te 15 a 20 goud. Kounye a yo di se 100 goud pou w peye pou li. Men Ayiti cheri. Yo di Morvan di men peyi a wi. Epi gen anpil nèg nan près ki di w ke Kris la ap fè sosyal. Ajan sosyal li ye wi. Gen nèg ki di w si Kris la pat la. Fo dama pa tap egziste ankò non. Enben le fè ke misye mete biwo l nan fontamara 27 nèg yo sou plas la devan lapolis tou la e lapolis tou la epi nèg yo gen plas lan dayè m di w majorite polisye k anba se nèg ki kontwole pa krisla e misye t koupe rache anba a e son polisye pa vle antre nan liy misye a ou kap wè l.